Yon lòt fwa ankò, byenvini sou Kreyòl Tèk. Nou konnen Kreyòl Tèk se yon platfòm miltimedya ki la pou fè fòmasyon epi pataje enfòmasyon teknolojik an kreyòl. Jodi a nan Top 5, nou pral montre w ki 5 pi bon telefòn yon moun te ka chwazi pou l itilize ann Ayiti. Nou konnen ann Ayiti, nou pa kòm dabitid chanje telefòn chak ennan oubyen chak 8 mwa pa rapò avèk. Kou lavi an, gen moun ki pa gen ase mwayen, se chak 3 zan, chak 4 an, yo chanje telefòn. Jodi a nan Top 5 la, premye telefòn nan nou genyen iPhone. iPhone se youn nan mak amerikèn ki rive kreye telefòn li pou adapte l avèk tout tip de klima. Jounen jodi a, si telefòn nan ale an Chin, l ap eseye adapte l avèk tanperati kote li a, si li ale o Kanada, l ap eseye adapte l avèk fredi an, si l vin Ayiti, l ap eseye adapte l avèk klima twopikal la. Donk, Yon moun ki Ayiti, si w gen mwayen nan men w, ou pa bezwen enkyete w pou achte yon iPhone 3, 4, 500 dola ameriken. Dezyèm konpayi ki vini nan lis la, se yon konpayi amerikèn, se sa anpil moun pa ta panse, se Motorola. Etazini fè anpil pwodui pou ekspòte, nan sans sa a Motorola rive kreye menm bagay avèk. Apple, donk yo oblije fè telefòn li an pou adapte avèk tout tip de klima. Menm jan m te di l lan, jounen jodi a si w gen yon Motorola nan men w, ou ale o Kanada, ou ale Nouvèl Zeland, ou vin Ayiti avè l, se menm menm bagay la, baton chokola, l ap fè w menm fo stan l ta dwe fè w la. Twazyèm konpayi se Huawei, dènye jou sa yo nou ka tande pale anpil de Huawei, donk Huawei se dezyèm konpayi telefoni mobil nan lemond aktyèlman, li devanse Apple, Apple jis an katriyèm nan moman an. Waw wi vreman inove nan sa ki gen wè avèk teknoloji. Si yon moun an Ayiti m ta sijerew achte yon Huawei paske la chine son peyi ki ekspòte anpil yo rive fè demakasyon sa kote ke si ou achte yon Huawei donk menm si ou t Canada avèl menm si ou t ale an Frans menm si ou te vin Ayiti nan tanperati twopikal la donk lap fè w menm fòs tan l ta dwe fè w la. Katriyèm nan lis la se Samsung nou konnen Samsung dènye jou sa yo ki gen anpil kritik. Pa rapò avèk fonksyònman li, ou kapab achte yon iPhone, defo 4 an, ou achte yon Samsung, men depi l kòmanse rive sou 2 zan edmi, 3 zan, li kòmanse ap ba w ti pwoblèm, swa l ap friz, swa batri a ap bay pwoblèm, li pa rive kenbe chaj, men kanmèm yo kòmanse amelyore nan sa a, donk si w gen kòb, li p ap deranje si w achte yon Samsung an Ayiti. Senkyèm moun ki nan lis la se yon konpayi chinwaz ankò, se Xiaomi. Dènye jou sa yo, Xiaomi fè pale de li anpil. Piske Lachin se yon peyi ki ekspòte anpil, donk Xiaomi rive fè diferans la menm jan avèk Huawei kote ke si ou achte yon Xiaomi, si l ta fè w 5 an, l ap toujou fè w 5 an, nenpòt peyi ou al avè l. Donk si ou al an Chin, kote li ye a, l ap toujou fè w 5 an, si ou Kanada, l ap toujou fè w 5 an. Si w vin Ayiti l ap fè w 5 an, Repiblik Dominikèn l ap fè w 5 an. Donk nonb de tan ou ta vle telefòn nan fè w la, l ap toujou fè w li. Donk, yon moun ki Ayiti ki pa ka achte telefòn chak 1 an, mwen sijere nou achte youn nan telefòn sa yo, nan konpayi sa yo. Paske omwen ou konnen w ap fè 3 zan oubyen 2 zan edmi ou pa achte telefòn, vwa plis menm. Donk, swiv Kreyòl Tèk